Avw la li fè midi 25 e nou devan komisarya pòtay Leogàn nan kote ke nou remake cha blende a avèk yon trelè ke ki genyen yon cha blende sou li petèt ki kele konfeksyone pa e ki konfeksyone pa ayisyen ke nou kapab di. Moman nap pale avw la la nou twouve nou nan Ozal Durand. E tou pre komisarya de Port-au-Prince kote nou kapab di kwa ke e se mesye lame yo ke nou wè la. Se mesye lame yo ke nou pa konn ki direksyon ke yo pral pran la paske yo fè nou konnen ke o nivo de Matisan prè de yon senkantèn moun deja kidnape deja. E san konte kamyon. Fè atansyon pou frè m, pa pran m non papa. Yes. San konte kamyon ke yo pran, kamyon siman yo antre, yo mande 200 mil dola pou yo kapab libere ni chofè, Jan ke nap gade la. Jan ke nap gade la. Se cha sa a ke ki pral pran direksyon Matisan pou li. Nou devan komisarya, nou kapab di, nan moman ke nap pale ansanm avè w la la, nou wè ke se mesye lame yo, e ki gèlè ki pral fè operasyon sa la, nan moman ke nap pale avè w la la. E gad nou wè gen cha blende, gen bòy, gen yon zo reken, gen yon pikòp. Tout se kò spesyalize nou kapab di. Ke kote mesye yo pral monte cha blende a la, nan moman ke nap pale avèw la se boy, boy ke ki pral montel la. E nou kapab di sikilasyon konplètman paralize o nivo de matisan nan moman ke nap pale avèw la la. E boy yo ap monte cha blende a. E nou touve nou nan Osval Diran ki men nou potay li oga. Ok, boy yo monte. Boy yo monte. Pre de 3 a 4 boy monte. E lot mesye kos spesyalize yo men, yo pral monte. E nou kapab di yo demare la nan moman an. Yo demare. Yo demare la. Se machin ke kap vire la nan moman an. Nan moman an. Nou kapab di gen yon pikòp nwa. Gen yon gen yon pikòp blan. Yon pikòp blan. E kap demare la. Kap pran direksyon potay Leyogan. E gen yon mesye nan militè yo ki mete pye yo atè. Yo met pye yo atè. Avò la, li fè midi 25. E nou devan komisarya Pòt A Leogàn nan, kote ke nou remake cha blende a avèk yon trelè ke ki genyen yon cha blende sou li, petèt ki kèlèk konfeksyone pa e ki konfeksyone pa Ayisyen ke nou kapab di. Nan moman n ap pale avè w la la, nou twouve nou nan Ozal Diran, e tou pre komisarya de Pòtoprens, kote nou kapab di kwa ke e se mesye lame yo ke nou wè la, se mesye lame yo, ke nou pa konn ki direksyon ke yo pral pran la, paske yo fè nou konnen ke o nivo de Matisan prè de yon senkantèn moun, deja kidnape deja e san konte kamyon yes san konte kamyon ke yo pran kamyon simon yo antre yo mande 200 mil dola pou yo kapab libere ni chofè jan ke nap gade la jan ke nap gade la se cha sa a ke ki pral pran direksyon matisan pou li nou devan komisarya nou kapab di Nan moman ke nap pale ansanm avè w la la, nou wè ke se mesye lame yo ki gèlè ki pral fè operasyon sa la a, nan moman ke nap pale avè w la la. E gad nou wè ke gen cha blende, gen bòy, gon zo reken, gon pikòp, tout se kò spesyalize nou kapab di. Ke kote mesye yo pral monte cha blende a la, nan moman ke nap pale avè w la se bòy, bòy, ke ki pral monte l la. E nou kapab di sikilasyon konplètman paralize o nivo de Matisan nan moman ke n ap pale avè w la la a. E bòy yo ap monte cha blende a. E nou twouve nou nan Osvaldiran ki mennen w Pòtay Leyoga. Ok boy yo moute. Boy yo moute. 1 2 3 4 boy moute. E lot mesye kò spesyalize yo menm yo pral moute. E nou kapab di yo demare la nan moman an. Yo demare. Yo demare la. Se machin ke kap vire la nan moman an. Nan moman an. Nou kapab di gen yon pikòp nwa. Gen yon gen yon pikòp blan, yon pikòp blan e kap demare la kap pran direksyon pòtay Leogane e gen yon mesye nan militè yo ki mete pye yo atè, yo met pye yo atè.